Mèm si te gon ti pwoblèm teknik la talè a, live la te koupe. Donk nou mèt rete sou live lan la. Rete sou live lan la paske nou pral pèmèt nou viv tout sa k ap pase Tomasen 25 la. Espesyalman nan sou komisarya a. Kote ke yo ta fè konprann ke yo arete pitit Erik Janbatis nan zak.

N ap fè nou pèmèt nou viv sa k ap pase aktyèlman nan devan sou komisarya a la, kote yo kenbe, kote yo kenbe, kote yo kenbe pitit Erik Jan Batis nan kidnaping. Yo kenbe pitit Erik Jan Batis nan kidnaping. Nou live sou chanèl lan la. Sa youn.

Patizan phtk patizan Jovenel Moïse paske kidnaping yo se kidnaping deta nou klè pou nou wè tout pati politik ki pa anfavè pèp la tout se pòch phtk tout se kidnaping li klè bandi yo se pou kidnaping Eric Jean Baptiste ki al kidnape moun.

Mnm nou live sou paj lan la. Nap mande pataje, patajel, patajel pou tout moun wèl la. Ok. Moute sou fouya pòt lakay, fouya pòt lakay epi nap jwenn li. Sa se anbyans lan. Sa se tout anbyans lan ki gen nan zòn nan la. Sa se anbyans zòn nan gen la. Nap di tout moun moute sou fouya pòt lakay. Moute sou Moute sou fouya pòt lakay la aktyèlman la. Se kawotchou k ap boule la aktyèlman la nan Thomassin 25. Jiska prezan polisye yo poko vle moun antre anndan an. M t al mande yo pou m fon ti antre yo poko vle nou antre. M ap fè nou konnen aktyèlman la Thomassin 25 bloke kawotchou ap boule. Moun zòn nan sinyale si yo lage misye y ap boule sou komisarya a. Donk nou poko konnen kisa k ap fèt anndan men pou le moman gen anpil. Demagoji kap fèt anndan la, gen anpil demagoji kap fèt anndan la, nou pa konn kisa kap regle, men nou konnen Freaport te di nou sa, tout sa kap pase nèt Freaport ap pèmèt ke nou viv li la anndan Tomasen 25, Freaport anndan Tomasen 25, nou pa konnen, nou pa konnen, al eseye mande yo si yo ap jwenn Garde yo toujou, men m konnen polisye yo, men m konnen polisye yo pap kite nou antre.

Bal. Donk nou konnen fwi a pote di nou la. Men plak machin nan. Men plak machin nan. Donk fwi a pote lakay la. Fwi la. Nap pèmèt nou viv tout sa kap pase. Pitit Eric Jean Baptiste.
Pitit Eric Jean Baptiste kidnapè.

Genlè se ranfò kap vini. Genlè se ranfò, genlè se ranfò kap vini. Yo genlè voye ranfò bay sou komisarya a. Bay sou komisarya a pase pèp la sinyale ke yap boule l. Si tout fwa yo libere pitit Erik Jean Baptiste la. Nap di tout moun rete live, rete live, rete live la. Rete live sou kont fouyapòt lakay la. Bon m ta pral eseye met yon kachnen m paka metel paske se mwen kap pale sim met kachnen a nou pap vrèman tandem men se gwo tansyon aktyèlman la gwo gwo gwo tansyon ki genyen nan sou komisarya Thomasin 25 lan la meni e m sot fè nou viv talè a la kote mesye a tap swiv aktyèlman la nou wè komisè Petyonvil ansyen komisè Petyonvil lan ki rive la direktè depatmantal la direktè depatmantal la ki apèn rive la.

Sa se popilasyon zòn nan, sa se pèp zòn nan.

Paske nou pa rive a lò tande son egzakteman sa lap di. Paske tèlman gen bri n pa ka tande egzakteman sa Paul Ménard ap di moun yo. Min sa se direktè depatmantal lwès la. Nou vle pale de ansyen komisè Paul Ménard. Paul Ménard ki gentan rann li sou plas la. Li gentan rann li sou plas. Ok.

Fouye a pòt lakay, n ap pèmèt ou viv an byen sa k ap pase devan sou komisarya Tomasen an. Fouye Kenskòf. Fouye Kenskòf. Fouye Kenskòf.

Jiska prezan, tansyon toujou menm jan, tansyon toujou menm jan la, menm jan tansyon an ye la, Thomas 125 toujou. Se konsa bagay la ye la. Se konsa bagay la ye. Bagay la ekstrèmman konplike. Ta sanble Paul Ménard di non se pa yon kidnapping, ta sanble sa. Paul Ménard di se kouri misye ap kouri, e kouri yap kouri yo tire dèyè l. Selon sa Paul Ménard fèk sot di moun yo la, moun yo di se pa vre. Bon, nou menm nou pa ka di si se vre, nou pa ka di se pa vre antanke laprès. Nou jis la pou n enfòme nou, pou n fè nou viv sa k ap pase a. Jiskaprezan, jan m te di nou talè a, se yon prezime kidnapè. Se pitit Eric Jean Baptiste, ansyen kandida a la prezidans, aktyèl sekretè jeneral RDNP. Donk li gentan sou plas la tou. Yo fè n konnen l gentan rive tou la. Eric Jean Baptiste gentan anndan tou. M pa konnen ki sa l ap eseye regle anndan. Popilasyon mande fòk machin nan fouye, la konnen kisa, kisa Paul Ménard antanke direktè depatmantal, èske l ap aksepte pou machin nan fouye.

Nou kanpe sou lèlye, fè n konnen gentan gen plizyè bakòp ki gentan rive sou lèlye la, ki vin pote ranfò avèk sou komisarya Tomasen 25 lan, paske pèp la menase depi yo lage pitit Erik Jan Batis la y ap boule l. Nou wè moun reyini sou tou lè 2 bò lari an la, yo bloke Tomasen 25, yo bloke Tomasen 25.

Li pase nan larivyè larivyè fwad pa sa? Se larivyè fwad. Wi li pase larivyè fwad li vin li vin pran refiji nan sou komisarya a e moun yo idantifye ke Erik Jean Baptiste vini avèk 3 machin plis 3 motosiklèt pou l te vin chache pitit li men se byen domaj popilasyon an di moun sa yo pa fon pa la. Yo di depi yo lage misye yap boule sou komisarya a. Fo Jayou ke nou ye, nou pa pè pèsòn.
Kanpe pou mwen ye. Lage peyi. Sa a kap fèt nan peyi a la tout moun wè l, tout je kale sou li. Ki sa kap fèt nan peyi a la? Pa gen peyi mesye. Paul Menard deklare. Pa gen peyi.

Kidnaping nan gen 2 objektif, 1 Se paske pèp la te azade l, pèmèt li, te al fè lòt pandan 3 mwa. 2 Se yon kidnaping pou entimide popilasyon an, pou yo anpeche yo sòti, sa t fevriye 2021.

odela de 2021. Pa kont, n ap goumen kont alya phtk, n ap goumen kont Jovenel Moise e nou pral goumen kont polis milis phtk. Nou pa gen lòt desizyon fò n goumen avèk agiman delege federasyon.

Nan tan mèt map viv kote machin nan pran bal machin nan pran yon bal meni meni sa se tou bal la sa se tou bal kote yo tire dèyè machin nan kel pa kanpe men plak machin nan se BB BB tirè 9 6 0 82 BB 9 tirè 6 0 8 2 sa se plak machin ke prezidan Jean Baptiste nan te twouvel sou li an pa bliye yo Pandan l ap kouri, pandan l ap kouri lapolis tire dèyè li, men ni sa se twou bal lan. Y ap tire misye dèyè depi Kafou, depi Kafou y ap tire dèyè misye, e li pa kanpe, li pase nan larivyè Fwad, ke l al vin ateri nan sou komisarya Tomasen. Donk aktyèlman la, sa se machin papa l, sa se machin papa l l ap vin chèche li, li te rive la malerezman avèk 3 motosiklèt, plis lòt machin pou te vin chèche l, men popilasyon kanpe nan zòn nan yo di.

Pil kawotyou kap tire anlè a la. Alò anpil kawotyou kap boule. Anpil kawotyou kap boule la. Sòt bon kouri la, n pa konn si son divèsyon ke yap fè pou y al avèk misye. Men n pa konnen. Men pandan map, pandan setan sa map pale avè nou la, vire tounen gon bakòp ki ajoute. Vire tounen gon bakòp ki ajoute kap pote ranfò bay sou komisarya. Paske moun Tomasen di depi yo relache. Mesye, y ap ensandye sou komisarya a. Donk nou menm nou sou plas la, nou konnen fouyapòt lakay te di nou sa, kèlkeswa kote evènman an ye, n ap pèmèt ou viv li jan l ye. Kèlkeswa sa l ye a, n ap pèmèt ou viv li. Donk kòm etandone ke la a, nou twouve nou la sou wout Kenskòf, wout Kenskòf la.
Polisya, fò n frape, fò ba nou pale. Fò nou frape, ye, fò nou frape.

Meni fen twou bal la. Pou moun ki potko wè yo map pèmèt nou viv sa se twou bal kote yo tire dèyè machin nan lè machin nan tap kouri. Lapolis tire dèyèl li pa kanpe. Donk li vin pran refiji nan sou komisarya Tomasen 25 lan. Donk lèl rive la moun zòn nan tou mete lapat la yo di bon sa son kidnaping yo pap kite pou sa pase. Yo di yap trase egzanp lan la. Yap trase egzanp lan la.

kote yo tap boule kawoutchou la, bwa, mete wòch nan lari an la. Ap fè nou konnen sitiyasyon vrèman, vrèman, vrèman konplike nan sou komisarya Thomas Saint Vincent lan la. Nan sou komisarya Thomas Saint Vincent lan. Zanmi m sa kap fèt la? Wi. Devan sou komisarya 25 lan la, bagay la vrèman, vrèman, vrèman konplike. Fouya pòt lakay ap pèmèt nou viv. Tout sa kap pase net. Ay peyizan zòt.

Nou tout se medya dènye Nou tout se medya Nou tout se medya fò nou antre Oh oh Non nou tout pa ka antre menm si nou pa ka fwa di kiyès Guerrier Henry non ou pa ka fè sa Guerrier Fò m byen di nou fò m byen di nou Guerrier Henry pa vle tout jounalis antre Guerrier Henry ap chwazi ki jounalis ki pou antre E bagay la pa men ni men ni y ap bloke jounalis yo.

Nou anndan sou komisarya a la, nap fè n konnen nou anndan sou komisarya a. Stom TV.